Moman an rive, mwen menm jodi a kòm prezidan de la repiblik mwen di non. Li pap ka kontinye konsa mesye e nou menm lè m te di m sonje nan yon diskou gen de moun fò w tape yo sou do men m wè sa te fè mal gen anpil moun ki te fè anpil ank koule men map di pèp la jodi a moun sa yo fò nou tape yo sou do men yo pou yo sispann divize peyi sa pou yo reye
Madam ze mesye lèzami abòne chanèl YouTube tele nouvèl bonjou bonswa pou nou tout se toujou avèk menm plezi a menm lanmou an menm kè kontan an mwen antre la kay nou mwen nou tout bonjou bonswa tou depandaman de ki kote e ki lè nou pral gade videyo sa mwen kontan pou m antre la kay nou avèk yon lòt videyo de fòmasyon prezidan Jovenel Moise pale fò ankò jodi a. Misye frape fò, misye frape pye l atè la a. Nou konnen menm deklarasyon prezidan Jovenel Moïse fè yo, ebyen deklarasyon sa a pi bwilan toujou. Men se ou menm menm m ap envite pou tande ak zòrèy nou prezidan Jovenel Moïse ki t ap pale jodi a. Ansyen senatè Simon Dieuseul Dera jodi a ankò pale. Anpil gwo deklarasyon, anpil pawòl pale, bagay yo anpil. Se nou menm tou m ap envite pou nou tande tout sa ki di nan deklarasyon sa yo. Jovenel Moïse li menm jodi a, nou konnen kesyon tape men an, bagay sa te fè yon pakèt pale anpil. Ebyen zanmi m deklarasyon sa li pi pi boule toujou Jovenel Moïse ki se prezidan peyi a li menm kap dirije jiska prezan kelkeswa moun nan peyi dayiti kelkeswa moun ou ye a Jovenel Moïse se prezidan tout ayisyen antouka avan nou evitew pou pase pou tande enfòmasyon sa yo map evitew siw poko abòne avèk chanèl sa. tanpri silvouplè abone avèk chanèl la aktive ti klòch la pou kapab resevwa notifikasyon a chak fwa nou mete yon nouvo video sou chanèl sa wap resevwa li an premye nou kontan anpil zanmim pou nou toujou ansanm avèk ou pou nou toujou pote dènye enfòmasyon ba ou lakay ou ale sou facebook al like paj tele nouvèl la epi abone ak paj la Envite fanmi, envite zanmi pou yo abòne avèk chanèl youtube la pou yo vin swiv chanèl Tele Nouvèl la. Mwen kontan pou m pote dènye enfòmasyon yo pou nou. Ann swiv Prezidan Jovenel Moïse e aprè n ap swiv Dieuseul Simondera. Antouka blan pral debake nan peyi a selon enfòmasyon yo.
Medam, Medmwazèl, Mesye, Ayisyen Ayisyèn k ap viv nan kat kwen peyi a ak nan dyaspora a, Mwen sonje lè m te reyini gwo zotobre nan Leta a pou salitasyon nan finisman ane 2020 an, mwen te di yon fraz Ke mwen vle repete ankò jodi a. Mwen te swete jistis la tounen tout bon vre fanm je bande sa a, je mare sa a ak yon mouchwa nwa, ki san paspouki nan sèvi moun pòv tankou moun rich, moun po jòn tankou moun po nwa, moun anwo tankou moun anba, Moun lavil tankou moun andeyò. Gen anpil moun ki kwè se yo ki mèt peyi a. E moun sa yo kenbe jistis peyi a pafwa anba zong yo. Yo kenbe l an otaj. Men m ap di yo tou, yo menm, yo merite jistis menm jan ak moun. Ke yo bay tout non pote yo. Moun ki soti lwen, lwen, lwen, lwen yo. Lè zoubliye de la repiblik, gwo zòtèy yo, tèt kana yo, moun ki pa konn li yo. Yo gen dwa tou pou yo jwenn jistis. Menm jan nou wè, nan zafè idantifikasyon an, gen plis pase 3 milyon nan moun sa yo. ki pat gen batistè desizyon pran pou ke yo menm sèzoubliye de la repiblik yo gen ak de nesans menm jan moun sa yo tou fò nou pa bliye yo gen dwa a la jistis. Lè yap kroupi nan prizon, fò nou pa bliye yo, nou menm pitit yo, nou menm ke yo fè sakrifis, kamyon chavire avèk yo, yo mouri nan vwayaj pou yo bete nou lekòl, pou yo edike nou. Jodi an nou rive prezidan, nou minis, nou gwo chèf, jodi a nou manb konsèy dadministrasyon sena, Men kisa nap di ak moun sa yo. E se poutèt sa desizyon, gwo desizyon sa ke m pran jodi a, mwen pran l pou ke moun sa yo, yo ka jwenn jistis menm jan avèk gwo zotobre ki gen lajan, ki rich, ki konprann yo ka fè sa yo vle ak lajistis peyi m. E jodi a, kisa pèp la ka konstate? Se tankou jistis lan pa egziste pou malere, ni pou moun debyen ki pa nan kòripsyon. Dayè, gen yon seri de kabinè davoka, san dola ameriken yo mande, kòb blè pou yo defann yon moun. E kant sitou peyi a, nou tout konnen se goud li genyen. Tribinal an grèv. Mwen depim monte prezidan se soti nan grèv tonbe nan grèv tribinal an grèv pou tout malere pou tout pitit pèp la men depi se pou libere moun kap fè koudeta kriminèl kap fè san pèp la koule kap lòk peyi ki anpeche timoun yo al lekòl kap distribye zam ak minisyon bay bandi kap kraze bak machann kap boule kamyonèt taptap k ap boule kamyon malere nan lari, k ap boule machin Leta, k ap boule enstitisyon piblik, k ap boule tribinal tou ak komisarya. Tout tribinal ouvè pou fè odyans. Pèp la, m mande nou ouvè zye nou. Ouvè je nou Pou nou ka pran nòt, pou nou konprann ke jodi a. Se pou sa nou deside modènize Leta a. Se pou sa nou deside enstale Konsèy Administrasyon Sena l la. Paske gen anpil nan nou ki pa kapab peye avoka. Devwa leta se mete avoka pou plede kòz pa nou san nou pap gen pou nou peye sen kòb. E m vle sa klè pou konsèy d'administrasyon an jodi a, avoka ki pral gen pou plede kòz malere ak malerèz nan prizon nan tout jiridiksyon peyi a sonje ke malere malerèz sa yo pap gen sen kòb pou yo peye pou m pa tande nan radyo sou rezo sosyo gen kòb anba ki kòmanse bay nan zafè avoka ki la pou defann kòz san vwa yo avoka ki la pou defann kòz moun. ke yo panse k pa gen dwa yo. Li pa posib pou yon bann moun nan prizon depi yon mwa, depi yon lane, pafwa menm depi dezan, twazan, katran, sizan, dizan menm, san yo pa jije. E poutan pafwa moun sa yo, se yon deli minè ke yo fè. Paske moun sa yo te gen yon ti diskisyon. antre yo oubyen ak yon vwazinaj. Vye pawòl repete epi arestasyon mete pye. Se wòl pa lapolis, depi gen diskisyon, kote gen batay, kout wòch, kout boutèy ka rale, se nòmal pou lapolis li mete men e moun sa yo lepli souvan al rekonèt yo. nan prizon. Nou pap ankouraje vòl ni delenkans, men nou mande fòk jij yo fè djòb yo. N ap konbat detansyon prevantiv nèt ale sa a ak tout fòs nou. Depi lontan, malere se pi gwo viktim nan kesyon lajistis, paske yo pa konnen kouman tribinal yo fonksyone, ki wòl yon avoka. Ki wòl yon komisè gouvènman? Ki wòl yon jij depè? E ki sa lalwa di? Kanta pou asistans legal la, pou sitwayen ki pi vilnerab yo, sa pa t janm egziste kòmsadwa. Rezilta a vin bay prizon ki boure ak moun e pwoblèm detansyon prevantiv nèt ale a vin tounen yon gwo kansè pou Leta. Prizon yo. Yo plen. E poutan, anpil nan moun sa yo, yo prèske fin pije pèn yo pou sa yo te fè a. Sa vle di si tout moun sa yo, yo te jije, nou te gen dwa wè 60 a 70 pousan moun ki nan prizon nan peyi a pa t ap nan prizon. Men, se pou sa jodi a, Moun m ap enstale maten an, m ap raple nou ke responsabilite nou se akonpaye travay manm Sena l yo, asire nou ke manm Konsèy Nasyonal la prezan tout kote, nan tout prizon, nan tout komisarya, nan tout biwo komisè gouvènman ak nan tout tribinal pou ede sa k pi fèb yo. Mwen menm nou wè, pa gon kote nan peyi a m pa pase. M pase tout kote. M pale ak tout moun paske m konnen Ayiti se 27 mil 750 kilomèt kare, Ayiti se 572 seksyon kominal e se anviwon 150 komin ke l ye. Mwen konte sou nou anpil, mwen enstwi nou. Pou nou rete pwòch manm Sena l yo yon fason pou ede yo diminye kantite moun ki nan detansyon prevantiv nèt ale a. M ap pwofite voye yon apèl ak tout aktè ki nan sistèm jidisyè ayisyen an pou m eksplike yo lè yo kanpe travay, Se malere yo nou fè soufri plis. Mwen envite nou rezoud pwoblèm yo nan dyalòg. Paske pi bon mwayen, pi bon mannyè pou nou rezoud pwoblèm, se lè nou yonn, nou chita pale ak lòt. Epi, m pwofite okazyon sa a tou, pou m di yo, si yo chwazi lajistis, Se pou yo kanpe lwen politik. Paske se pou sa konstitisyon an li klè. Dayè li di l, twa pouvwa yo, yo endepandan. Pouvwa egzekitif, pouvwa jidisyè e pouvwa lejislatif. Sa vle di yon moun k ap travay nan pouvwa jidisyè, sa vle di nan sistèm jidisyè a, Ki vle fè politik, yon moun kap travay nan sistèm jidisyè la, ki vle pratike metye avoka, yon sèl chwa ou jwenn, yon grèv. Ou kite sa, sa vle di ou demisyone. Apre sa, si w vle vin majistra, kazèk, depite, senatè, prezidan, Ou al fè kanpay. Li senp. Li pa konplike. Men se nou menm ki konplike l paske nou wè sa k ap pase kounye a. Ou pap kapab jij epi lè w fini pou prezidan de la repiblik alafwa. Si w jij, se jij ou ye. Menm jan mwen menm m pap ka prezidan pou m vin jij alafwa. M pap ka jij nan kou kasasyon epi pou m prezidan. Enben se menm jan. Ou pa ka jij epi pou vin prezidan alafwa. Sa vle di la gon ti pwoblèm teknik. Epi tou, ou pap ka jij pou vin avoka tou. Si w se avoka, ou la pou plede kòz jistisyab yo. E si w se jij, ou la pou jije. Sa vle di, se swa ou libere oubyen ou kondane. Se youn ou lòt. Nou pa ka fè tou de alafwa. M pwofite okazyon an pou m di. Frè m, sè m yo ki nan pouvwa jidisyè la, pou yo konnen jodi a, fò yo reveye yo, pou yo konnen zafè pouvwa egzekitif la, zafè politik pa zafè pa yo. Yo pa la pou pale nan zafè politik, yo la pou pale nan zafè lajistis. Menm jan nou menm tou, nan pouvwa egzekitif la tou, lalwa bay ki moun nan pouvwa egzekitif la ki pou jwe lyen, ki pou jwe wòl lyezon ak pouvwa jidisyè la. Se minis jistis la. E se pou sa, tout sa nan nivo pouvwa egzekitif nou menm nou gen pou wè ak jistis la, se atravè ministè jistis ke nou fè l. E se menm jan tou lajistis li menm li gen pou l pase tou pa ministè jistis, tout sa ki gen pou nou fè epi pou n travay ansanm tankou de pouvwa pou nou rann peyi a vivab. Sa vle di pou nou bay jistis a moun ki merite jistis paske san jistis pa gen demokrasi, san jistis pa gen devlopman, san jistis pa gen kwasans ekonomik, san jistis pa gen peyi tou kour. Depi pa gen jistis se kawo. Se briganday, se tèt chaje. Bati yon demokrasi pa fasil. Nou wè depi ki lè nou kòmanse, sa fè 35 lane. Depi 1986, nou antre nan lè demokratik, an 1987, Nou deside nou fon konstitisyon. E nou tout konnen ki jan 29 mas 1987, ki jan konstitisyon sa a, li te pase. Sa vle di pèp la, souvren an, mèt pouvwa a, pèp ayisyen, paske mwen menm k ap pale avèk nou la a, m se yon lokatè lòt mwa yo, se pa mwen k ap la. Pèp la ap mete yon lòt moun, paske pouvwa a, li nan men pèp la, d'une manière permanente. Lè sa a, pèp la, an 1987, men petèt yo te kache sa pou li, nan atik 284 tirè 3 menm konstitisyon l vote a, yo di l se dènye fwa ke l te gen dwa bay tèt li yon konstitisyon. Epoutan, apre 35 lan, 35 lane, nou wè nan ki katchouboumbe ke nou ye jodi a. Se pou sa nou kwè ke moman rive pou menm egzèsis sa k te fèt la kote nou te bay souvren an di mo l, fò nou ka ba li l pou l di mo l ankò. Se pa nan mikwo pou vin di l, se pa nan manifestasyon, se nan yon liy avèk yon bilten sekrè pou vin di si wi ou non Ou vle yon lòt konstitisyon pou peyi a. Bati yon demokrasi, se nan dyalòg, se nan mete bon jan enstitisyon kanpe tankou biwo asistans legal la. Se nan sa yo n ap ka bati demokrati a. Mwen envite nou tout patisipe nan rezoud gwo pwoblèm peyi a genyen. Konsa. Nap reyisi ansanm. Nap mande pou pouvwa jidisyè la jwe wòl pal. Paske twò souvan, pou m pa di anpil fwa menm, se pouvwa egzekitif la yo bay responsab tout deriv, tout tèt chaje. ki fèt nan sistèm jidisyè la. M pwofite okazyon an pou m mande tout moun ki nan enstitisyon k anndan pouvwa jidisyè la, frè m ak sè m ki nan CSPJ yo, pou m di yo ke jodi a moman an rive pou tout bagay fèt nan transparans, pou tout bagay fèt kòrèkteman. Sa vle di, pou nou kapab mete kanpe enstitisyon sa a ke m konnen ki nan faz kote eleksyon ap fèt ladan li, ke m konplimante yo, m felisite yo, paske m wè sa koumanse mache. Men, m ap mande pou sa kontinye fèt. Pou ke mwen menm ki la, ki pou voye je gade sou tout enstitisyon yo, m ap voye je gade sou li tou pou m asire m ke tout bagay byen pase. Paske nou menm, jodi a, Ayiti nou tout reve a, se nou tout ansanm, kèlkeswa manb pouvwa kote ou ye, se nou tout ansanm ki pou kole zepòl, Pou nou kapab mete peyi a sou wout chanjman ak devlopman tout bon vre. Lè frè nou, sè nou, fanmi nou nan prizon, nou pa gen lajan pou nou peye avoka, m ap di nou pèp la, Sena la la pou sa. L ap asiste nou. L ap konseye nou. L ap ban nou avoka ki pral defann nou devan jij nan tribinal. San nou pap gen pou nou peye yon pyas. Men sonje, lwa ki mete senal la sou pye a, li di ki pi bon mannyè pou sa fèt. Sa vle di, lè w bezwen asistans legal, moun ki la pou sa yo, m vle pale de bal biwo asistans legal yo, Y ap genyen pou yo eksplike nou ki pi bon mannyè ke sa mache. Paske pa bliye, se pa tout moun ke Sena l li la pou bay asistans legal, paske moun ki gen mwayen ekonomik yo, yo p ap oblije ba ou asistans legal lè pase si w gen kapasite ak posibilite pou peye avoka pou defann kòz ou, yo p ap kapab pran w an chaj. Mwen vle sa klè pou tout moun. Pou tout moun konnen ke jodi a Senal la li monte pou nou pwoteje moun ki pi fèb yo, moun ki pa gen mwayen yo, se pou sa ke Senal la la. Pou m fini, m ap mande tout aktè politik ak moun ki nan sosyete sivil la, tout moun alawonnbadè ki konsène pa sitiyasyon kriz ke peyi a ap konnen depi 35 lane a, ke anpil moun tande k ap pale, se tankou se jodi a peyi a nan kriz. Ayiti nan kriz depi nou tout nou te mete tèt ansanm pou nou te voye ladiktati ale, men depi lè sa a tou nou pa janm ka met tèt ansanm pou nou dirije peyi a. Jamè! 35 an, mwen menm k ap pale ak nou la m te sipoze setyèm prezidan Dayiti. Jodi a m diznevyèm, sa vle di gon pwoblèm. Pwoblèm sa a, mwen kwè ke nan tèt Leta a, apre twazan, de mwa, ventnèf jou, mwen wè l. Li klè, pa gen jan ke nou ka rezoud pwoblèm sa a si nou pa mete tèt nou ansanm pou nou jwenn yon bon pak viv ansanm pou ane k ap vini yo, pou peyi a. ta kapab rale on souf, pou l rale on van, pou n sispann bay lapolis pwoblèm tout lajounen pou polisye se yo menm k ap la pou batay kont gang, pou batay kont moun k ap fè dezòd. Men antre nou, aktè yo, m ap mande nou sispann wè tèt pa nou. Paske si se nou menm nap gade, m pran legzanp mwen menm. Depi m monte prezidan, 7 fevriye 2017, m ap mande yon sèl bagay, dyalòg, an nou chita. Men pandanstan sa a, m pa ta ka kanpe tann dyalòg la. Paske si m te kanpe tann li, m pa t ap ka konstwi Maryon. Santral elektrik Kafou k ap fin konstwi la pa t ap konstwi. Wout Pòdepè k ap konstwi pa t ap konstwi. Limyè k ap mete anpil kote nan peyi a pa t ap fèt. Moun Tibiwon ki gen dlo potab pou yo bwè kounya. Moun Lèzanglè, moun Pòtapiman, moun Wòchabato pa t ap gen dlo. Sa vle di, sa yo, yo enpòtan pou n konprann ke m pa ta ka tann dyalòg la sèlman. Baraj k ap konstwi sou Grand Rivière du Nord, m vle pale de baraj La Tannerie, pa t ap konstwi. Wout k ap konstwi nan Ba Nòdwès pa t ap fèt. Ayewopò Jeremi pa t ap konstwi si m t ap tann. Ke pou m te chita tann dyalòg la. Pandan n ap mande dyalòg la nan bò dwat la, n ap travay nan bò goch la. Paske yon manda yon prezidan, li fèt pou l gen kontni, li pa ka fèt san kontni. Men, m ap di frè m ak sè m yo ki nan lopozisyon politik, moun ki nan sosyete sivil la, an nou gade ansanm, mete ògèy nou sou kote pou nou wè moun k ap vini yo, jenerasyon fiti yo, ann pa gade nou menm jodi a, paske laj nou gen jodi an, se ale n prale, ann gade jèn yo, ann wè moun sa yo ki toutan, ki egzaspere. Avèk sitiyasyon peyi a. Mwen menm, apre tan ke m pase nan tèt Leta a, mwen fini konprann ki wòl ke politik genyen nan desten on nasyon. M ka di nou ke politik la, li primòdyal. Se li menm ki la pou defini ki pi bon mannyè pou peyi a kapab soti nan soudevlopman, nan povrete ki pi bon mannyè nou ka rezoud pwoblèm ensekirite ke n genyen, pwoblèm lavi chè ke n genyen, politik la li jwe yon gwo wòl. Sa vle di aktè politik yo wè tèt nou, li pap mennen nou ankenn kote. An nou wè peyi a ansanm, an nou wè jèn yo, an nou wè dyaspora a, an nou wè fanm yo. Ann wè peyizan yo. Ann wè yo pou n wè kouman nou kapab wè sa nou tout reve pou peyi a. M pa wè kisa sa bay. Rache manyòk bay tè a blanch. M ap voye w ale. Viv ak aba. Se yo menm n ap tande depi 35 an. Epoutan men kote nou ye. Se viv apa ak avèk aba ki mete nou la, se rache manyòk bay tè a blanch, se mete kle anba pòt la k mete nou la, men ki kote l mete nou? Li mete nou nan sitiyasyon kote nou se la rize di mond antye, kote tout peyi bouke avèk nou. Mwen menm mwen ka di nou sa, pafwa gen de etranje m ap pale avèk li, ou prèske met tèt ou atè paske w jennen pou wè kouman ke ou menm kòm premye sitwayen peyi a, Ou ta renmen wè peyi a derape, men pou yon rezon oubyen yon lòt, gen de enterè endividyèl, gen de gwo men envizib, gen de eminans griz ki depi yo fin tiye Desalin se menm men sa yo k toujou la, ki kache pa dèyè, ki mete yon wòch nan men m, ki mete yon wòch nan men yon frè m ki nan opozisyon, epi yo fè nou yonn ap goumen a lòt. Epoutan yo menm y ap ri. Y ap ri nan gwo diven, nan gwo chanpay, nan gwo lotèl, nan gwo salon, nan gwo plaj. Epi nou menm n ap batay yonn kont lòt. Jodi a m di nou, vini nou gade yonn lòt nan zye, pou nou sispann batay yonn ak lòt, pou nou goumen yonn pou lòt, pou nou goumen pou devlopman peyi a, pou n goumen pou kote k pa gen wout konstwi nan peyi a ka konstwi, pou moun k ap viv ansapit yo nan fwontyè menm jan avèk. Moun k ap viv kay vwazen. Lè moun k ap viv kay vwazen sot nan fwontyè lakay yo, se sou asfalt yo mache pou yo rive jis nan kapital lakay yo. Epoutan, moun k ap viv Ansapit la, yo a 99, dizon 98 kilomèt de Pòtoprens, pafwa, yo konn mete 2 jou, 3 jou pou yo rive nan kapital pa yo a. Li pa posib, li inakseptab, se nou menm ki koz. M asime l pou m di mwen menm, m gen pa de responsablite pa m tou. Men jodi a m vle ansanm nou met tèt nou ansanm pou n soti peyi a nan sa l ye, pou n ka konstwi wout, konstwi rezo elektrik nan tout peyi a, mete limyè nan tout peyi a, konstwi baraj irigasyon nan tout peyi a pou n ka pwodwi manje pou tout Ayisyen ka manje kòm sa dwa paske lè yon peyi ap pale de souverènte premye dwa pou w genyen, premye souverènte pou w genyen se lè ke w ka bay pèp ou manje paske si w pa ka bay pèp ou manje se menm jan yon manman ak yon papa k leve nan maten Ou gen 3 timoun epi yap gade w yap kriye ou pa gen mwayen pou ba yo manje sa vle di ou pa manman ou pa papa se menm jan lè ou nan pozisyon kote m ye jodi a ou prezidan yon peyi konsa ou pa ou gen 3 milyon a 5 milyon moun ki gen pwoblèm ki pa ka manje nan peyi a ou gen responsabilite fas a yo sa vle di 4 an e 3 mwa aprè. Mwen konprann. E se pou sa m di m konprann jodi a moman an rive pou nou fè gwo jès sa. Yon jès patriyotik ki pou pèmèt tout moun, pa di ke w rive twò lwen, pèsonn pa rive twò lwen, tout moun ansanm pou n met tèt nou ansanm pou n bare lawout ak ajan de divizyon sa yo, gran manjè sa yo, fo pwofèt sa yo, gwo towo sa yo k ap kraze peyi a depi. Yo fin tuye Dessalines. Yo fin tuye Dessalines, a chak fwa ke gon prezidan k vini pou fon bagay pou peyi a, yo dyabolize l. Nou sonje Sylvain Salnave, yo fizye l sou yon plas piblik. Nou sonje Saintin Atis Leconte, yo sote palè nasyonal avèk li ak mil sòlda. Nou sonje Vilbrun Guillaume Sam, yo trennen l nan lari fè pèp la al pran l, tuye l. Nou sonje. Prezidan Estimé yo egzile l, apre sa li mouri nan kondisyon dwòl san pèsonn pa t konnen. Dènye an dat se Prezidan Jean Bertrand Aristide ki fè dizan pou l ta fè de manda, li fè katran di mwa pandan twa fwa. Moman an rive, mwen menm jodi a kòm Prezidan de la Repiblik mwen di non. Li pap ka kontinye konsa mesye e nou menm lèm te di m sonje nan yon diskou gen de moun fò w tape yo sou do menm wè sa te fè mal gen anpil moun ki te fè anpil ank koule men map di pèp la jodi a moun sa yo fò nou tape yo sou do men yo pou yo sispann divize peyi sa pou yo reye pou yo sispann fè nou menm kap pale kreyòl nou yonn anfas lòt pou yo sispann kraze brize nan peyi a paske. Se nou menm ki gen san nou, se nou menm ki gen lam nou, se nou menm ki gen syè nou ke tè sa a bwè. An nou met tèt nou ansanm pou nou retire pitit nou ak pitit pitit nou nan sa yo ye jodi a. Viv yon jistis aksesib pou tout sosyete a, viv Ayiti, Ayibobo pou Ayiti. Merci Monsieur le Président. Nou wè la, genyen plizyè aktivite k ap mennen la, chak moun bò kote pa yo. Opozisyon an, kòm toujou, li pa parèt ini nan priz de pozisyon ke li ap pran. Gen 5 pati e regwoupman de pati politik ki yo menm pran pozisyon pou yo plede pou genyen yon akò politik ki enklizif e mande tou pou yo jwenn yon depa òdone de Jovenel Moïse. Gen yon lòt kote yon regwoupman ki rele DIRPOD ki li menm ekri a prezidant konsèy pèmanan OEA a yon lòt kote ou jwenn sektè demokratik la menm si li anndan dyepròt li fè soti li ekri tou sekretè deta ameriken Anthony Blinken bò kote pa l chak moun pratikman ap fè yon bagay sou kote pa yo e prezidan an bò kote pa l atravè minis premye minis lan ki se tou minis afè etranjè la, li te deja ekri a OEA pou mande l voye yon misyon ann Ayiti pou vin kontinye pèmèt Jovenel Moïse kontinye jwenn yon akò e kontinye dyalòg l ap mennen an. Nan dyalòg prezidan an di l ap mennen an, ou ap patisipe nan dyalòg sa a, Senatè Dera? Ou deja ladan l la, piske yo di dyalòg la li an kour? Dyalòg la se yon pwosesis pèmanan. Se yon pwosesis pèmanan ki kapab fèt de fason kontini. ak men a mèt fwa tou l konn genyen entèwipsyon ladan l. Jodi a nou klè ke li de pli an pli evidan ke n ap chemine nou ap chemine nou inexorableman bò vè yon echeyans ki ki pwomèt pou mwen a tout kalite aleya, a tout avanti, a tout katastwòf pase ekstremis yo ap afwonte san okenn enklinasyon epi pou yo ta rejwenn yo sou yon teren dyalòg y ap ke n ap pale la a. oubyen se yon teren de konpwomi, ki ta ka pou mwen e konstitye sa m ta ka rele le lieu privilegie du jeu demokratik. Donk, e m te pale avèk ou deja, m te di w wi, mwen m ap pale, m nan dyalòg, e poko gen yon bagay ofisyèlman ki louvri kòm dyalòg, men gen yon ti pale k ap fèt, e se pa mwen sèlman, yon ti pale k ap fèt avèk tout kalite moun, e gen dè emisè ki ale, ki tounen, ki ale, ki tounen. E sa w wè k ap ekri yo, se pa fòseman yo menm sèlman ki egziste, gen lòt demach k ap fèt. Donk, m raple m ke m te pale avèk ou deja sou jan politisyen isit fonksyone. Souvan sa yo di lajounen se pa li yo fè nan nuit. Souvan lè se Ayisyen parèy yo k pale avèk yo, sa Ayisyen an di an, l merite mouri paske se yon Ayisyen k di l. Epi apre yo va chèche yon papa blan pou di menm bagay ke yo pa t janm aksepte a. Pa konn si w raple w nan dènye emisyon n te fè, lè m te di ke lefètke m te di ke yon demokrat pa gen dwa di l p ap chita pale, m te pase de moman difisil kote ke rezo sosyo, te gen kèk radyo tou ki te pase prèske yon mwa ap sal Dera paske Dera di yon demokrat pa ka di, pa gen dwa di l p ap chita pale. Ebyen jodi a, tout moun ki t ap fè manipilasyon sa yo, men y ap mande dyalòg. Mwen te fè, nou te fè yon demach atravè Relijyon pou Lapè. E, wi Rony, kòman w ap santi lè sa a? Donk mwen m panse ke se de pozisyon revizyonis ke m ta ka rele an politik, sa m ap obsève la yo. Gen de bagay mwen te di deja, malerezman jodi a m sou panèl la ankò, pou nou repale menm pawòl yo, alò ke n te sipoze sou panèl la pou n ap pale de ki pwogrè nou fè parapò a tan nou te pale a, kisa ki deja reyalize, kote n te ye, kote nou ye ak kote nou pral. Pandan gen anpil moun ki te, gen sèten moun pou m di mye, ki te panse lòske Prezidan Jovenel Moïse te aksepte demisyon ansyen Premye Minis Jout pou ke li te mete Claude Joseph a i e ke Palè Nasyonal te anonse yo te fè sa nan lide pou yo kapab fòme yon gouvèneman dinyonnasyonal E sa ta pral on ti ka debloke bagay la puiske dènye fwa ou te pale avè m nan ou te di m gen anpil moun nan opozisyon an ki gen kat premye minis yo yo nan pòch li nan pòch yo konn konn ta di w se sa y ap tann sa ap pèmèt vrèman lign yo ti ka bouje pou moun wè pòs premye minis lan la li aprann li vakan e ke gen de moun ki ta pozisyone yo la pou li? Ou deja wè sa ou deja wè sa paske ou wè lign ap deplase ou wè gen anpil moun ki te di w yo pa nan fè dyalòg ditou jodi a y ap pale de li. Ou wè anpil moun ki te di w yo pa nan akò Jovenel vle di ditou ke yo gen prezidan pa yo si gon pri si gon akò se avèk Mecène pou sèlman ou wè yo menm bliye Mecène menm Mecène nan y ap plenyen mande a pa yo bliye l ou konprann donk sa vle di ke lè lè pa egzanp nou menm nou te pale de sa petèt nou te nou pa t on pwofèt de malè men nou te prevwa ki sa k pral vini ki kote n prale ki kote nou ye eksetera men antretan kriz lan deja dejenere Sitiyasyon an vin deja enkontwolab, tout enstitisyon regalèn yo santi ajenou, yo pa ka reponn, lafòs piblik prèske bese lèbra pa rapò ak sitiyasyon an, men nou menm tou nou gen yon responsablite kòm lidè lefèt ke nou pa bay yon siy ki montre ke minimòm nan nou ka fè l ansanm, konsansis minimòm nan nou ka jwenn li. Donk ou deja wè liy yo bouje paske diskou yo ap chanje. Diskou yo ap chanje, paske pwoblèm nan pa yon pwoblèm de, pwoblèm nan pa poze sou baz yon pwoblèm peyi. Si se te yon pwoblèm peyi ki t ap poze, li t ap poze sou pwoblèm de gwo enterè ekonomik. Men an menm tan tou, men an menm tan tou, gen anpil responsab politik ki fawouch, ki nan opozisyon an fawouch a Jovenel Moïse, yo deja klè sou de pwen. kòm du genre yo pa pral chita pale avèk Jovenel Moïse, yo pap koabite ansanm avèk li, yo pa bezwen pòs nan pwochen nan okenn gouvènman ki gen Jovenel Moïse ladan l, yo deja pran dè pozisyon. Se pou lagalri yo di sa oubyen pa gen konviksyon nan sa y ap di a? M pa kwè gen konviksyon. Parèy konviksyon, bon ok, kounye a, e sa ki ekri e e menm moun ki di sa yo, èske se pa yo ki ekri loreya jodi a pou mande l vin jwe wòl bon zofis li pou pèmèt ki gon dyalòg? Dyalòg la kiyès l ap fèt? Èske dyalòg la se li sipoze fèt avèk 2 pati omwen? Donk kounye a la, dyalòg la èske se ak tèt yo y ap fè l? Se yon monològ l ap ye a se moman. Donk si ou di m dyalòg se avèk pouvwa an plas la ke w pral fè l. Donk ou pa ka di ou pa nan chita pale avè l pandan ou ekri loreya ou mande loreya Pou l vini e jwe wòl bon zofis. Pandan ou menm ou te rejte medyasyon nasyonal la ki te relijyon pou lapè, epi jodi a w ekri loreya ou mande loreya a vin tranche. Donk vin ede w tranche oubyen vin ede w fè chita. Donk mwen panse ke la aspè sa a gen yon aspè demagojik ladan.
Yo sitou mande loreya yon depa pou yo fasilite yon depa òdone de Jovenel Moïse. Men ni mwen ni ou nou konnen opozisyon loreya deja sou kesyon an. Nou tèlman konn pozisyon l'OEA, m kwè ke menm yo menm tou yo te trè kritik pa rapò ak pozisyon l'OEA a. Eske sa vle di l'OEA kapab vini pou l fè yon mirak, sètadi rive fè pwotagonis rekalsitran yo chanje pozisyon nan yon sèl moman? Oubyen l'OEA tou li fè yon vòl de fas, sa l te di li pa di l ankò, li gen yon pozisyon revizyonis? M pa kwè. Donk, si wap pale de depa òdone, m pa kwè Lorea se bon pòt pou ta frape pou al diskite de sa. Donk, a mwens ke gon lòt, gon lòt ajenda ke mwen menm mwen pa wè ou byen ke kòm politisyen m poko ka sène. Mentnan, si l te, si yo te bezwen pòs konsa, jan wap lèse konprann sa la, Senatè Dera, pòs Premye Minis lan la, gouvènman an la, li atè a, sa ki anpeche ke yo, yo pran l epi pou yo avanse? Yo pran pòs Premye Minis epi yo, yo gen manm yo nan gouvènman an, yo, yo avanse. Sa k anpeche sa fèt? Menm bagay sa k anpeche sa fèt non. Nou ta ale pi vit, nou ta pèdi mwens tan. Paske gen anpil demach k ap fèt la. Li pa yon kesyon de, li pa yon kesyon de, m ta di se peyi a ki devan ladan ni demach yo. Se de enterè ekonomik ki dèyè tout sa k ap pase yo. Men fòk genyen le bra politik ki pou asire kouvèti. pwen ki iritan yo pa egzanp referandòm eleksyon sa yo li pa negosye yo ou panse prezidan an ta kapab fè moutre bòn fwa l tou? Sa a se pa yon bon apwòch se pa yon bon apwòch lè pa egzanp ou bezwen de entèlokitè pou pale e ou pa ni pwovoke yo ou pa ni agase yo okontrè ou mete yo nan yon sitiyasyon de konfòtabilite Yo santi yo gen yon garanti lè yo gen dwa vin chita pale avèk ou. Mwen menm, si m te si m te youn nan konseye prezidan an ki t ap ede l ekri diskou sa yo, m t ap di l pa ale konsa, pa pale konsa paske nan moman frajil sa a nou ye la a, si nou bezwen efektivman la konstriksyon de viv ansanm, Se pa nan vwa sa a pou n ale. Donk, mwen m panse apwòch sa a se pa yon bon apwòch. Ann gade pozisyon w sou kèk pwen. Pa egzanp, ann pran referandòm ki pwograme pou fèt 25, 27 jen k ap vin la. Ki pozisyon w sou sa, Senatè Dera? Bon, pozisyon, dabò, bon, bon m analize kesyon an sou yon aspè teknik. Mwen tande ke Loni di l transfere 4,5 milyon de kat. Mwen tande Kayepi a di li resevwa 4.1 milyon de kat sou yon total de 6.5 ke l ta dwe ye kòm elektora espere. E 26 avril ki sot pase la a, a minui, yo fèmen, m ap m ap eseye analize kesyon sou aspè teknik e operasyonèl, yo fèmen e rejis rejis yo a 4.1 milyon. Mentnan a 4.1 milyon sa yo fèmen rejis la, Donk, si gen yon eleksyon ki prevwa ankò m kwè pou septanm, suivan kalandriye ke m te wè a, donk 26 jen, nòmalman 26 jen, 26 jiyè, 26 septanm, 26 jiyè, 26 out, 26 septanm, ok, 26 jiyè, fò ta gen dwa, fò ta gen tan fèmen, reouvè rejis la le 26 jiyè. Donk, si w reouvè rejis la le 26 jiyè, w ap gen sèlman yon mwa. pou kapab petèt ka anrejistre 200 mil moun anplis. Mentnan, teknikman gwo pwoblèm la a paske si ou fèmen rejis la, ou pa relouvri l, l ap rete a 4 pwen 1 milyon an, 4 pwen 1 milyon an p ap pèmèt ke ou genyen, ou lejitime pwochèn eleksyon ki ap vini apre evantyèl referandòm nan. Mentnan.